Chè frè e sè e ami dan le senyè bonsoir bonjou sa depan de lè ke nou prale jwenn video a mwen salye nou dan le non de jezi kòman nou ye mwen espere ke nou ap kenbe nou ap lite malgre jan bagay yo ye. Nou toujou ap goumen, ap batay pou nou ranpòte laviktwa. Lavi an swa pa fasil. Son konba, son lit. Men Bondye kanpe pou nou jiskisi e nou la toujou, nou ap viv. Pa ke gwo atak edmi an fè, men Bondye pa livre nou. E Bondye pa bay nou. Nou di Senyè a mèsi e nou salye chak abòne, ansyen abòne m yo, mwen salye nou. E nouvo abòne yo tou, mwen salye nou. Ou menm ki pral abòne avèk chanèl Zèt Orijinal, mwen salye ou dan le non de Jezi. Fè sa, abòne, kòmante, like. Se trèzenpòtan, se sèl fason ou kapab ede mwen. E avanse avèk chanèl YouTube lan. E mwen pote yon yon temwanyaj. Yon temwanyaj mwen vle pataje ansanm avèk nou. Mwen pa konnen ou menm konbyen tan ou genyen wap kriye, ou gon dlo nan zye ki pa janm seche. Mwen pa konnen ou menm ki gen yon defi devan w, swa yon dèt, swa yon dyab rasyal, swa yon pwoblèm fami, mwen pa konnen depi ki tan sa ap ba w pwoblèm. Men map vin di ou, Bondye fidèl, konte sou Bondye tande. Konte sou Bondye se li menm sèl ki kapab retirew nan sa w ye a se li menm sèl nan maladi a ki kapab retirew ladann fèl konfyans ou menm ki poko aksepte Jezi antanke mèt e senyè nou vin ankourajew pou nou diw aksepte Jezi antanke mèt. Ou menm ki pa gen fanmi, ou menm yo voye jete, ou menm ki nan yon kwen, ki pa gen moun ki pou fè ka de ou, tout moun yo ou rele, yo rakoche. An de mo, ou pa gen zanmi, ou pa gen fanmi, yo lage ou. Mwen vin di ou pa konte sou lòm, paske lòm se bwa sèch. Konte sou Bondye. Paske w ka gen yon moun ou fè l konfyans anpil, ou konte sou li, li di w bon, nan nenpòt sa w ye w mèt rele m, m ap kanpe avèk ou, epi ou vin nan yon enpas difisil, lè w rele l, li pa chwazi pran telefòn nan, li kite w. Epi sa fè w tris, sa fè w ap kriye, sa fè w ou enkonsolab, sa fè ke dlo nan zye w pa janm seche. Se lòm li ye, se lòm. Se sèl Bondye ki pwomèt nou li avèk nou tou lè jou jiska la fen ki kenbe pawòl li tande zanmi m. Lòm sa l di maten se pa li l di apre midi. Men si w aksepte Jezi antan ke mèt ou e senyè w, li va pase avèk ou nan yon lòt dimansyon. Li va fè moun sezi wè w Pase moun kap tann echèk ou a, moun ki di dlo nan zye w pap janm seche a, moun ki di w pap gen kay, moun ki di ke se konsa pou mouri nan povrete a, Bondye konn leve moun tande. Bondye konn leve moun an dinite. Bondye konn fè moun sezi devan gwo mèvèy li yo paske li abitye leve moun deja. Li abitye leve moun. E gen nan bagay ke ou ye se pa paske Bondye pa gen kapasite pou l retire w ladan l li kite w. Toutotan ou konte sou sè w, ou konte sou frè w, ou konte sou yon zanmi, ou konte sou yon kondisip, li kite w paske l wè ou met nan tèt ou ou gen moun, li kite w ladan l. Men lè ou vin santi zanmi sa yo rele yo, yo pa ka fè anyen pou ou, alelouya! Fanmiy nan jetew, ou te konte sou li alò wap relel, li pa gen tan pou ou kounya lap byen pase lap byen mennen, li pa gen tan pou ou lè sa ou vin wè ou pa gen moun pa vre? Aksepte Jezi antanke mèt ou, antanke senyè ou, li va fè meyè de ou, li va leve wont ou, li va seche dlo nan zye ou, li va kraze sèkèy pou ou, li va bouche twou. Li va fè fanmi ou sezi. Li va geri ou, tande. E ou menm tou ki aksepte Kris ki nan yon moman avèk yon maladi k'ap soufri, nou vin di ou nan nan mesaj sa, Bondye fidèl. Bondye fidèl. Si w wè l kite maladi a sou ou toujou, e pa paske l pa kapab. Sa ka fèt pou yon rezon, li nan volonte Bondye. Kontinye bay Bondye glwa. Paske Apôtre Paul, li te genyen yon yon maling. Li t'al konsilte le Senyè. Senyè a te reponn Paul li di gras mwen sifi pou ou. Gras mwen sifi pou ou. Ou pa konn wè gen yon moun ki nan yon. nan yon moman difisil ou men ki malad ki gon tèt fè mal epi lal lopital li pa tounen ou menm ou gen tèt fè mal la chak jou ou al lopital ou tounen Bondye gen dwa pa geri tèt fè mal la men l baw kouraj nan sa w ye a nan maladi a li baw kouraj pou sipòte pou simonte doulè a wap soufri epi w gen lajwa wap soufri dèfwa menm lè doulè a atwòs men w ri. Poukisa a kouraj paw pa tap kapab se Bondye ki ba ou fòs e nan saw ye a gen moun ki konn gen yon tansyon epi tansyon an monte li epi ou ret lè lal ka doktè yo di kràn tèt li li eklate. Poukisa tansyon an? Eske ou menm mwen menm nou pa gen tansyon an chak jou nou al ka doktè nal kontwole? Enben Bondye pa kite tansyon an moute depase pou kran tèt nou eklate pou kokobe pou fini men gen moun nan li pap menm fè tansyon menm epi yon sèl kou tansyon an moute epi ou tande li fè strok poukisa? Bondye te ka epanyel. Gen nan bagay ke ou ye se di Bondye mèsi pou tout bagay di Bondye mèsi chè frè e sè e ami zanmi nou yo nou konnen gen bagay ou ye sou poko gon kwayans nan Bondye ou poko fonde nan pawòl la ou pap kapab Kanpe pou gen fòs nan sa w ye a. Men Pòl te al konsilte Bondye. Li te di Pòl, Gras mwen sifi pou ou. Sa vle di, gen bagay li nan volonte Bondye tande zanmi m si w pa t konn sa. Gen bagay Bondye dakò l rive w wi antanke kretyen, antanke sèvitè, antanke sèvant. Men se li k konnen kòman l pral retire w ladan l. Kenbe fèm pa lage konte sou Bondye amen alelouya m santi gen moun ki ap kriye gen moun ki pa gen zanmi nan lè sa ki santi yo dezole yo kagou m vin di ou Bondye fidèl konte sou li.

Se sa sèlman m ka di, Li pwoteje m. Se sa sèlman m ka di. Nan sa w ye a, gen yon moun ki konnen w ladan l. Dèfwa l kite w ladan l pou yon rezon, men l ap vini ak solisyon an, tande. Pa kriye, pa fè tèt ou mal, pa bwè pwazon. Bondye fidèl, nan sa w ye a, l gen solisyon an nan men l. Konte sou li l pap janm ou pap janm soti wont ke Bondye beni w ke gras Senyè a kouvri w se zanmi w soeur Sezette Belfort que le Seigneur vous benisse.